Bonjou bonswa tout moun kòman nou ye mwen espere nou tout anfòm nou konnen vwa sa se will forever motivation em kontan antre lakay nou jodia. Rantre lakay ou jodia poukisa pou ki rezon nou konnen sak mennenm la jodia se tiktok m pa konnen eske wap itilize tiktok pou griyen dan oubyen eske wap itilize tiktok pou fè lajan si wi kite yon kòmantè si non kite yon kòmantè men jodia sa ki esansyèl pou nou nou vin prezante w ke zouti ki ou gen sou tiktok ou ki ka pèmèt ou fè lajan kòman nou ye avan m kòmanse m ap di nou e si ou son moun ki gen yon kont tiktok ke w fè an ayiti videyo sa pa pou ou si ou gen yon kont tiktok ki fèt an repiblik dominikèn tou n ap di w videyo sa pa pou ou paske ayiti repiblik dominikèn peyi sa yo pa monetize yo pa elijib nan zafè tik. tiktok. Nap di byen vini sou chanel will forever motivation nan. Si w nouvo isi a, isi a nou pataje videyo monetizasyon, videyo motivasyon, videyo teknoloji, tout sa w bezwen konnen nan mond dijital la. Nap di w klike sou bouton sabone a, tape ti klòch notifikasyon an pou ka jwenn tout dènye videyo nou yo. Byen vini sou chanel will forever motivation nan. Espesyalman nou te di w deja mezanmi, jodi a nou vin pale 2 outi ki pèmèt ou monetize sou tiktok pou fè lajan si ke ou vin jwe sou tiktok janm diw la deja pa gade video sa men depi ou konnen wap itilize tiktok se pou fè lajan se pou pwogrese kontinye gade video a de kòmansman jiska la fen nap diw deja mezanmi si ou gen yon kont ki lokalize etazini espay brezil etc ou gen 6 fason ke ou kapab fè lajan avèk kont. sa. Ou gen 6 zouti pou fè kòb avèk kont sa. Sa vle di depi w lokalize nan youn nan peyi sa yo, li posib pou w fè lajan avèk de 6 outi sa yo. Men gen lòt fason toujou. Men se sa yo n pral moutre w jodi a nan videyo sa. Ret branche epi gade videyo a nèt jiska lafen. Si videyo sa enpòtan pou ou, kite yon kòmantè, like, ok, pataje pou lòt moun wè videyo sa toujou. Byenvini sou chanèl Will Forever. motivation nan. E map profite di moun ayiti yo sak fèm te di video sa pa pou nou paske depi kont ou se sou ayiti l fèt ou pap jwenn outi sa yo sou paj ou depi kont ou se sou repiblik dominikèn li fèt ou pap jwenn outi sa yo sou paj ou ret branche m pral moutre w reyalite ti Donk, nan mond dijital sa a, bagay yo pa piti. Ayiti pa elijib ni pou Facebook, ni pou YouTube, ni pou TikTok, ni pou lòt rezo ke ou kapab fè kòb yo. Nan 6 zouti sa yo, w ap jwenn kado live, travay avèk des atis, pwogram de sitasyon live, kreatò marketplace, pwogram de rekonpans. Se pou rezon sa yo n te di si kont ou an fèt an Ayiti, si kont ou an fèt an Repiblik Dominikèn, ou p ap ka jwenn sa yo sou li. Men si kont ou an fèt Etazini, ayayay! Brezil, Espay, wap jwenn 6 kritè sa yo ki pou pèmèt ou monetize kont TikTok ou pou fè lajan. Ou pa bezwen gen 10.000 abòne pou tou pou pwofite fè kòb sou TikTok. A pati de 1000 abòne ou ka kòmanse fè kòb. 1000 abòne wi m di w. Wap jwenn Creator Marketplace, wap jwenn Travailler avec des artistes, Initiation Live, Pwogram de rekonpans. Pwogram de rekonpans la m di w se li k mèt beton an, se li k mèk koze a, se li k bon bagay la, se li k manman penba a. Nou pote ti video sa pou ou se jis pou n te di w depi kont ou an pa konsa nou sorry pou ou, ou sipoze rebalanse bagay yo refè yon lòt kont, lokalize l sou yon lòt peyi ki elijib pou monetizasyon. N ap di w mèsi dèske w te rete gade video sa. Jiska lafen. Tchaw tchaw a la pwochèn pou yon lòt video.